Ta dwe ap anmède m nan zanmi m pou w ta prete o Mwen tou rete w ap anmède mwen Mwen tou rete zanmi m w ap anmède mwen.
Ayibobo ayibobo a tout fanmi basen san a tout vodouyizan e jodi a la nou ka wè nou nan yon lakou e lakou sa nou konnen deja ok depi nou wè nou nan lakou sa konnen nou nan lakou kay bòkò zobèf ok e nou pral Tounen pou yon dezyèm fwa pou nou ka fè yon ti pale avèk bòk ou a. Ok, ret la, ret branche. Oh, sa k gen la? Ah, jodi a m genlè wè yon lòt je nan lakou a wi. E bon, ou se, kòman yo di sa a, Badigan e? Non, m responsab la, m responsab tout li, se mwen bòk wap ban mwen. Ok. E bon, e yon ti pale nou te bezwen fè avèk bòk ou a, èske ou ka ba nou yon ti pèmi pou nou antre la pou nou ka fè yon ti pale avèl? Nou konn vin nan lakou a deja.

Bon, ou gentan konnen kòman bagay yo ye nan moman yo lage yon kesyon de grip, fyèv kap bay pwoblèm, bon mwen te kwè nap konprann kanmenm. Ok e manbo Omari mèsi anpil mèsi anpil nou la pou yon dezyèm fwa avèw nan lakou a la e pou nou ka fon ti pale ansanm avèw ok ou konnen lakou a e lakou pa nou ye jodi a nou tounen pou yon dezyèm fwa e pou kèk moun kap plede relem relem se mwen yap rele m bezyen fon yon ti pale avèk bòkò a yon dezyèm fwa eske wap ba nou pèmi pou nou ka antre pou nou fon ti pale avèk bòkò a. Wi wap banm yon ti segond la epi map fè sa. Bon ben ok mèsi anpil.
Dakò.
E kameramann nan pran imaj sa yo pou nou ok e depi nou nan lakou sa nou toujou wè kòmsi gen laptòp gen yon pakèt bagay e nou ka wè ok mezanmi ok e kameramann nan ou mèt voye kamera sou nou.

Hey papa sak fè nou tounen nan lakou a jodia la nou pa vini pou nou telman fè anpil pale ansanm avèw ok nou konnen ou pa gen tan nou tounen yon dezyèm fwa nan lakou a pou nou ka fè yon ti pale ansanm avèw poutèt gen anpil moun se mwen yap plede rele ok pase mwen pa vle fè bagay magouyè ok esak fè lè moun yo rele mwen menm di map relew ok poum fè yon dezyèm videyo ansanm avèw poum ka fèw fè yon ti pale ansanm avè moun yo ok. Gras a mizèrikòd. Apre nou di nou byenveni nan non Granmèt la ak Lespri Sen an, pa vre? Paske Granmèt la toujou an premye nan tout bagay. Èske ou konprann sa? Ebyen bon, e depi moun yo wè pèsonaj sa a. Talè, bon m poze w yon kesyon. E m p ap tèlman kenbe w vre men fòk m ka poze w kesyon sa a. E men poukisa kòmsi. E lè bòkò yo kòmsi toujou ap travay anvan yo travay yo toujou rele Bondye. Enben poukisa e bon kòm mwen menm mwen pa bòkò se oungan m ye e poukisa fòk ou la priye. Gen bòkò gen ougan. Gen bòkò gen ougan. Tande.
E m te di sa deja a ke vèzitè ki t ap swiv mwen lè m te pale premye fwa e gen bòkò gen ougan. Men mwen menm m pa bòkò mwen m se oungan. Ebyen kisa fè fò w la priye. Si wap enspire jodi a la se Bondye ki fèl, sim ka chita jodi a epi map limen chandèl oubyen ou ka gen yon pwoblèm ebyen pa rapò a dyab kem sèvi e ou jwenn solisyon an se Bondye ki bay otorizasyon san lapriyè pa gen dyab kap tounen tèt pèsòn èske w tande. Alò se rezon sa ki fè, fòk nou di nan non Granmèt la ake Lespri Sen an, ki vle di, Bondye devan, Lespri Sen an dèyè. Èske nou tande? Gras ak mizèrikòd.
Oke, oke, oke, m konprann. E, bon. E, sa k fè nou tounen nan lakou a, nou ba w detay la deja. Se anpil moun k ap plede rele nou, sa k fè jodi a la, nou tounen, nou vini nan lakou a la. Oke, m wè kay la yon ti jan diferan la tou. Genlè gen kèk bagay kòmsi. Ou ogmante nan kay la. Men poukisa tou chak m vin la gen plizyè lòt chanm, m sonje ou te di kay la gen konbyen chanm sa, poukisa kòmsi ou chanm sa yo ou pa janm vle ka montre nou? E bon gras an mizèrikòd. Eben kisa n ap di avèk vèditè e ki rele ou oubyen k ap ekri ou k ap mande w koneksyon avèk Anperè Zobèf? E se petèt se paske m pa te repete nimewo a ba yo men konsa tou e gen lòt tou se pou yon kwayans ki fè yo fè tande enben kisa bagay la ye nimewo dan lakou a pa chanje pa gen 2 nimewo pa gen 3 nimewo kit w ap rele sou apèl nòmal kit w ap voye yon mesaj kit eksetera se toujou menm nimewo a ki se 41 86 68 91 41 86 68 91 si wap rele yon lòt anperè se pa nimewo sa men si wap rele zobèf se nimewo sa si ou bezwen koleksyon ake manbo mari se nimewo sa pou itilize èske ou tande.
Ok ok ok m konprann non sa vle di mwen menm m toujou ap fè yon bagay kòmsi m pa vle demen si Dieu veut pou pitit mwen pou madanm mwen Pou yo ka vin gen yon pwoblèm demen. E sa k fè gen anpil moun k ap plede rele m. Ok. M bat pou m jwenn, pou m retounen fè videyo sa ansanm avè w pou tout moun yo ka wè. Poutèt lè yo rele, yo wè se mwen menm, yo di, o bon se ou menm k ap fè entèvyou a, lè w fini ou menm ankò ki parèt. Sa vle di ou konnen nimewo telefòn mwen tou la, tou disponib pou si yon moun bezyen pou l te ka rele pou l fè entèvyou. Bon, e m pa konnen si w gen kèk detay kòmsi ou te ka bay moun yo. Bon, m pa konnen, ban m kèk detay de tout sa k ap pase. Bon, premyeman, ou te di mwen, poukisa gen chanm e lèw vini ou paka antre nan yo premye fwa mwen te doza deja e mte fè perimèt avèw nan kelke chanm e pa vre men genyen mte di ou pa otorize pou antre paske siw pa gen yon bagay ou vin fè ou paka antre nan antre la alò gen chanm si yon vèditè vle wè manbo mari ka gen e e e vye fè dezòd la li fime chanm nan li kap mete sou telefòn la e moun wè. Tande, men si ou pa vin fè yon kondisyon ou pa ka antre la, pase gen espas ki la e se pou moun ki vin fè sakrifis. Gen espas se pou moun ki vin fè yon nimewo e lotri. Nou di sa konsa. Ok, pètèt nou pale de lotri a, men gen yon pil moun kòmsi kounya ki vin pa kwè nan bòlèt la. Èske ou ka ban nou yon ti esplikasyon de bòlèt la, menm ke nou te pale sou sa deja, èske ou ka ban nou yon ti esplikasyon de baye bòlèt sa, poutèt rezo a gate nèt nan baye afè baye boul bòlèt sa, èske ou ka ban nou yon ti esplikasyon de sa? Enben bon, ki esplikasyon m ap bay, done yo pa chanje andan lakou a. Boul bòlèt pa fèt, jan n tande E anperè se siy houngan se laba bòkò entèl monte y di m bay bay tèl boul bèlèt tèl jou tèl dat. Men ki kote w jwenn boul bòlèt sa w ap bay bay la? Pandansetan bòlèt se yon bagay ki reyèl nan lòd mistikal la men y pa reyèl anvè lwa, li reyèl anvè dyab. Èske w tande? Se dyab ki fè bòlèt. Men si ou menm antanke houngan. Antanke anperè, ou di bon demen si Dye ve, o tèl dat map bay, m gen ti ray bòlèt map bay. Men, èske se ou menm ki dyab la? E menm dyab la pap janm bay boul bòlèt la konsa paske bòlèt la se yon bagay ki prepare avèk non twa moun ki mouri nan fanmi ou, men se de fran fanmi yo ye. Epi, Fò ponyèt la pwepare sou non entèl entèl humm ake non 3 moun sa kite mouri nan fanmi w lan fò w asire se fanmi w yo ye. Ok mezanmi nou tande byen nou tande byen ok tande sa sa bòkò a di a byen tande sa ougan an di an byen ok tande sal di an byen poutèt e gen anpil moun kap plede tout jounen m tande son boul bòlèt boul bòlèt. Ok eh ou blan bon m di w m gon lòt kesyon pou m poze w ankò eh men èske se fòseman kòmsi si yon moun vin eh fè yon kontra èske l sipoze bay tèt li oubyen si l pa bay yon fanmi l èske kontra sa èske l p ap ka fè l. Eh Gaston Mizel eh bon lè ou poze m ou poze m yon kesyon ou mande mwen si yon moun vin fè yon kontra gen diferant kontra gen kontra moun fè se pou l peye l ak elaswè a y. Gen kontra moun fè li fèl tou son kredi li vin pran anvè dyab tizo lanfè men poul peye avèk grès kochon an men tou e kontra sa tou li ka kontra bòlèt si w fon kontra bòlèt humm ou bezwen non 3 moun ki moun an fanmi ow epi fòk preparasyon an fèt sou non w dirèkteman. Sa vle di depi moun nan vin fè kontra bòlèt la depi l gen 3 moun ki mouri nan fanmi l lap ka fè kontra bòlèt la. Lap ka fè kontra bòlèt la men kontra sa se pa kontra pou san epa pou sakrifis Se kontra wap peye pousantaj nan lajan kew fè tande lajan kew fè se ladan yo wap peye dèt la. Sa vle di moun sa li pap mouri li pap gen anyen men sa vle di se menm moun sa ou te mouri an sa vle di se avèl wap fè kontra. Enben sim diw gon vèlitè e ki pat mouri sa pa sou kont mwen paske mwen se mèt zobèf men mistè a se Sizo la fè. Alò, si w parèt lèd devan y, mwen m pa konnen kòman l ap reyaji ak ou. Pouki, si w pa akonpli a misyon w, w achte kredi w pa peye, sa se koze pa w, mwen m pa konnen si se mwen touye l ap touye w, m pa ka di w leve pye w l ap kase, m pa ka di w se do l ap fè pou w, m pa ka di w se yon kout lwayè l ap fè pou w, ni se machin k ap kraze w. Sa se si moun nan pa peye. Sa se si w pa akonpli avèk rèskonsabilite w. Ou konnen fòw konpli avèk sa pou konpli. Pa vre? Ok. Gras an mizè.
Ok bon e pandan m tap pase devan tou m wè gen kòmsi gen kèk sèkèy, gen kèk lòt bagay bò manbo Mari a. Èske ou pap ka fon ti leve pou te ka ba nou kèk ti esplikasyon de yo? E bon, detay sila yo e m te ba w l premye fwa deja men map re ba w se pa yon pwoblèm paske ou mande m ba w yo fòk m ba w yo pa vre? Non sa vle di pou moun yo ka konprann se menm lakwa m toujou ye ou konprann? Bon pa gen pwoblèm e map pran tout sa. Men mesaj map fè pase. anvè e chak grenn kretyen vivan kap tande e Aperè Zobèf, map di nou gen vèditè ki fè kichòy yo andan lakou a, ki konn rele mwen yap dim papa mèt non se pa mwen menm ki te rezoud pwoblèm w la tande. Se pa mwen ki rezoud li, men petèt se mistè ti Zola fè. E si m pa ale nan sans pou m ale, m p ap egziste ankò. Sa vle di, se pa mwen menm ki fè sa k te fèt la pou ou, se pa mwen menm ki ede w rezoud pwoblèm fanmi w, madanm w ki te kite w, pito w ki iminye w, ò mari w ki kite w ak bann pitit nan men w, ebyen w te vin nan lakou oubyen w te rele nan lakou an te jwenn solisyon an, ebyen se pa mwen menm ki fè sa pou w, se ti Zola fè. E si w pa t peye l? Li pa tap janm fèl pou ou. Se pou sa map di chak grenn kretyen vivan degaje w kon mèt Janjak mete pye w atè zanana kon pengwen pit kon kon mawon pou w degaje w pou w chèche lavi paske lavi a li sou tè a eske w tande de fason si w malad demen maten e w gon lafyèv ou vin kote mèt zobèf e men gen dwa gon ranvwa ki pou fèt fò gon bagay ki sou non w fò gon bèt ki sou non w fò gon poul ki sou non w. Tande, se pa selman ou rezoud pwoblem madanm pitit epi ou menm wote e dwa disè. Li pa ka konsa. Ok e bon. Ok mèsi anpil e kameraman nou mèt swiv nou e mèsi anpil pou ka ba nou kèk ti detay ki devan.
Bon, ou bezwen ban bon ti detay e kòm abitid e depi e vèzitè wè mwen yo toujou konnen. Se sa. Gras ok ok pa gen problem mèsi anpil ann ale. Mèsi anpil e bon ok e kameraman nan pran imaj sa yo pou nou pran tout imaj sa yo pou nou ok e m pa konnen kote wap p e disponib la poutèt a fon ti kanpe pou pale ansanm avè nou. Ebyen bon e bon m panse ke map disponib la e kisa Bagay la ye. E ou te vin nan lakou a deja, e chak grenn vèditè nan peyi a, pit kò mawon zannala kon penpwen, e depi se anba syèl ble a w ap viv, ou te wè zo bèf deja, e se menm lakou a, pa gen anyen ki chanje. E sa se manbo mari, e ke ou deja konnen sa deja, pa vre? Ou te gentan konnen se manbo mari, e yon vèditè ki t ap, k ap suiv ou tou, li konnen se manbo mari, pa vre? Wi wi gam panse sa. Amen bon gras an mizerikòd. Ki wòl manbo mari e manbo mari se detayay bon mwen bagay sa yo mwen mpa konn anyen de yo paske e e bon machin la wi ki fè e detayay ok ki ranpli kondisyon li menm li ka baw detay kisa li fè la alò pozisyon sa se manbo mari ki reskonsab pati sa la èske ou konprann. E li ka ba w responsabilite e tout sa l fè la ki sa ki gen la. Paske reskonsablite a se la li baze e tout sa w ta fè la se li ki fè yo bon pa konn anyen. E gras an mizè. Ok ok bon.
Bon bon Marie kòm yo di m se ou k konn tout detay de la. E bon m toujou wè kòm si lè m rive nan sal kote w la kòm si toujou gen yon sèkèy ou toujou gen laptòp ou la disponib toujou gen yon pakèt bagay kòm si w ap ekri. Èske ou ka ban m yon ti esplikasyon de yo menm? Bon yon dezyèm fwa ankò. Mwen se Manbo Marie pou moun ki pat konnen yo, depi nou wè vizaj la nap gentan konn kiyès e jodia nou retounen yon dezyèm fwa ankò bon travay mwen se anrejistre bon e nou gentan konnen deja nou la jodia poun sèvi nou ok se sa nou fè isit la. Men kòmsi kijan de kòmsi de bagay ou fè nan laptop sa nan papye sa yo kijan de bagay kòmsi ou anrejistre la. Bon non moun yo ki rele pou pran randevou paske isit la. Sa vle di se randevou pou pran bò isi a. Wi se randevou, depi ou pa pran randevou, pap gen plas pou ou. A vle di menm lè ou rele nou, a vle di gen ou gen pou pran yon randevou, se yon obligasyon li. Ohh.
Men èske ou ka ba nou yon ti esplikasyon de sèkèy la kòmsi ou gen la men pou ki rezon sèkèy sa la menm nan chanm kote ou travay la la menm? Bon sèkèy la li menm li gen li gen pati pal li gen travay pal li fè ok. Men eske se pou sakrifis li la? Wi se pou sakrifis li la. Ooh ok e bon m pa konnen si w gen kèk lòt bagay kòmsi ou t ap di moun yo e mwen m sa k fè m vin la pou yon dezyèm fwa tou se anpil moun k ap plede rele lè yo rele se mwen menm kòmsi yo rele mwen e sa k fè m di fòk m tounen nan lakou a Pou yo ka wè bòkò a ok pou bòkò a ka repete nimewo a pou yo ka tande byen eske ou pa gen kèk lòt bagay kòmsi ou tap fè kèk lòt mesaj ou tap fè pase pou kòmsi kòman yo di sa vèditè yo. Bon Jan nap gade a nou gentan konnen se manbo mari depi nou rele anpil moun kap di yo pa konnen mwen byen bon depi nou wè vizaj la nou gentan wè se manbo mari e pitou moun ki ta renmen wèm pi byen toujou ka rele sou apèl video bon yap wèm Trè byen ke pa gen pyès pwoblèm de sa. Ok men si bòkò a pa la on jou men eske ou menm ou travay tou? Wi. Ou byen ou la se sèl pou anrejistre non moun yo? Non mwen ka resevra moun yo tou. Ok e bon bòkò m pa konnen eske nou gen kèk lòt bagay kòm si nou tap fè vèditè yo konnen e kèk mesaj nou tap fè pase pou nou ta fèm konnen paske nou m wè nou toujou pa gen tan sak fè mwen m di jodi a fòk m ta vin la pou m pran yon ti tan pou m vin pale ansanm avè nou. Alò bon e kisa bagay la ye? Sa m t ap di vèditè yo? Mwen t ap di vèditè e ki genyen travay andan lakou a oubyen ki kòmanse yon travay oubyen e k ap sanble yon travay andan lakou a, n ap di ou e pa neglije pran pasyans paske pwoblèm nan p ap rete pou toutan. Èske w tande? Ou ka reve jodi an. Ou fè 4 5 jou wap rele ou wè manbo mari pa reponn ou se pa fwètay sa vle di li gen pou lal kòmanse nan 1 pou jis li rive sou apèl kenòw la Mwen sak fè mwen plis vin la sa vle mwen pa vle nan bagay magou jwè m ka montre w telefòn mwen la sa vle di gon pakèt nimewo ou konprann gon pakèt nimewo k toujou ap rele m yo toujou ap rele m yo panse se yon ougan yap rele epi se mwen menm yo rele lèm di yo konsa men nimewo kòmsi pou yo rele ougan an yo di m non E yo pa dakò, yo gen dwa panse se kèk lòt moun m ap bay nimewo a, bon m pa konnen. Kòm ou gentan repete nimewo a, tout moun yo tande kounye a. E m panse si w gen kèk lòt bagay w ap di, di moun yo epi pou m ka kite w fè rès travay w ap fè. Anben bon, e n ap di moun yo, non, n ap di kretyen vivan yo, non, n ap di peche n latè yo, ebyen nimewo a se 41 86 68 91. Si w aletranje. Wa mete plis 509 avan w mete nimewo wa. Nou konnen sa deja. Epi nap di nou tou, andan lakou wa e moun ki gen travay wap fè. Si manbo mari poko rive sou nimewo randevou w la, e li pap ka resevwa w. Si se maladi w gen ka ijan, Se pa pwoblèm. Maladi rete maladi paske nou pa ka kite yon tchovi ale, nou pa ka kite yon vè di tè ni yon peche platè ale pou lokipasyon. Èske w tande? E n ap di ankò, e n ap tounen sou yon dosye ki trè sansib. E gen vè di tè k ap rele andan lakou a, k ap mande Manbo Mari pou tiray bòlèt. Kilè k ap gen tiray bòlèt? Silvouplè! Zobèf pa konn nan ofri tiray bòlèt. Silvouplè! Vè di tè! isit an Ayiti kou aletranje. Manbo Mari resevwa plizyè apèl konsa, plizyè mesaj konsa. E lè li rapòte yo ban mwen, mwen di li, pa kòmanse reponn sa moun sa menm paske moun sa a konplis nan lajan l ap depanse ka houngan, ka bòkò, ka manbo pou granmesi itilman san li pa janm jwenn solisyon dèyè boulbòlèt. Paske boulbòlèt pa fèt nan vag. Boul bonèt fèt epi te dous a deja. Sa ke non 3 moun ki moun nan fanmi w. Epi fò bèl ta fèt sou non w. Epi bonèt pa peye avan tiray. Tande sa pwè tiray ou peye bonèt ou. Si w te bay pou sakrifis, bon e men men se echanj li ye. Èske w tande? Alò, e lòt bagay ankò n ap di moun ki aletranje k ap rele mande esplikasyon de travay yo bouke fè lakalòt bòkò, nou di yo silvouplè pa rele pou bagay konsa isita. Si w ap rele pou pou yon travay andan lakou a, w ap rele dirèkteman andan lakou a, Sè Manbo Mari ap reponn ou. Men sa vle di ou pa konnen anyen ki te bezwen pase de lòt bagay ougan pou lòt bòkò? Non, non, m pa anvi konnen bagay konsa, sa k pase a lòt bòkò lòt ougan m pa bezwen konnen. Alò si yon bòkò manje lajan w, travay pa fèt, li se yon vòlò, ou gen tout otorizasyon wè w, Pou w vin andan lakou a, obyen ou rele ou pran randevou andan lakou a pou w konnen ki mezi w ap pran akèy pase An eske moun kan vle moun sa yo ka pase l nan menm bagay sa kòmsi si moun nan manje kòb ou ka pase l? Sa va banm tou.
Depi yon vèyitè manje lajan w, pa vre? E li vòlè afè ò w, li ba w kalòt, e li ba w kout manchèt, li fè w pran prizon san nesesite, e li ba madanm ou an maladi, pito maladi, hein, moun ki gen pwoblèm fanmi ki pa vle w avanse yo. Tout moun sa yo ka rich ake yo men avèk yon bon e desizyon epi avèk yon bon volonte paske lòt mistik la pa gen dyòlè ladan l èske w tande pa gen dyòlè nan lòt mistik la lòt mistik la se pa kesyon de di m ou se jounalis men fò w pwouve m ou se jounalis dabò ok tande ebyen e se pou sa lè w antre la. Ou sipoze pase pa manbo mari ebyen ou rele li resevwa apèl ou e mwen se entèl. Moun kap relew silvouplè depi ou anvanw ranse mesay ou a tou idantifye yo m se entèl entèl ok gras a mizèrikòd ebyen m te bezwen koneksyon andan lakou a swa pou chapit swa pou leson swa pou yon lòt enfòmasyon ou ka mande nenpòt enfòmasyon ou vle ou ka reponde nenpòt detay ou vle Nenpòt esplikasyon. Men pa ale landan lakou a pou w ap rakonte manbo mari, detra yo te fè kay ti Janine ni kay ti Jozèf ni kay ti Pyè. Sa pa enterese mwen. Nou pa gen tan pou bagay konsa. Èske nou tande? Alò n ap di ankò, moun k ap pale de sakrifis san yo pa konn de sa anyen de sakrifis la, rele mande esplikasyon, y a ban nou esplikasyon de sakrifis la. Paske andan lakou a pa gen fè dyòlè e ni m pa mete okenn vèditè sou rezo k ap al fè dyòlè pou Jovèf. Ok paske e se lè w tape men w nan sa w wè a mete nan bouch ou si l dous w ap kontinye souse l si l amè w ap krache atè gras nan lizè yo. Ok bon mèsi anpil e kameramann nan mèsi anpil pou rès imaj sa e mèsi anpil manbo Mari e m pa konn si w te gen kèk lòt bagay w t ap di moun yo tou anvan n ale mèsi anpil anpil m bon e ougan zo e bòkò zo bèf e mèsi anpil m panse Nap tounen nan yon lòt fwa nan yon lòt video e manbo mari m pa konn si w te gen yon lòt bagay ou tap di moun yo. Bon mwen salye tout fanatik yo jan nap gade a nou gentan konn kiyès li ye bon bye.
Ok bon mèsi anpil.